Yon gwo wikenn pou peyi Dayiti. Bonswa tout moun e byenveni nan bilten nouvèl nou sou Tele Imaj depi Long Island, New York. Men gran tit aktyalite ke n pral detaye ansanm avèk ou. Bato de gè ameriken sa ki sou lanmè Ayiti a ki anba komandman Sid Etazini, Southcom, konfime ke sou lòd Jeneral Francis Donovan, yo te lanse yon atak mòtèl sou yon ti bato ki tap pote dwòg nan lès Pasifik la ki touye 2 moun. Operasyon sa fè pati de misyon Southern Spear la ki mennen bato de gè ameriken sa yo tou prè Ayiti nan objektif pou vize katèl dwòg yo k ap ede finanse gang ak òganizasyon kriminèl ann Ayiti e nan rejyon an. Epi yon lòt bò, tank lame yo rive ann Ayiti, se aktyèlman 3 nouvo machin blende sou cheniy ke peyi Kore di Sid fèk delivre bay Polis Nasyonal Dayiti a pou konbat gang ki loudeman ame. Tank sa yo se pou kontrekare, demantle gang ak gwo zam fann fwa yo plizyè moun nan popilasyon an te eksprime kontantman yo pou tank sa yo ki rive. Men blende a chal nan anpil bon san kaka. Men blende a chal nan anpil bon san kaka. Epi bonè jodi a, nouvo tank sa yo ak plizyè blende lapolis avèk gwo kontenjan sekirite te barikade zòn Palè Nasyonal yo ak zòn Vila Dakèy la, anwo pa monte, anba pa desann, sekirite tight nan zòn sa yo. Poukisa? S on teyat li ye. On teyat. E menm teyat yo te fè k ap fè teyat. Apa okipasyon, apa eksplwatasyon ki p souvènète peyi Dayiti. Pandansetan Lèzetazini kontinye ap montre ke yo sipòte Alix Didier Fils-Aimé avèk fòs, kèlke zè avan manda konsèy prezidansyèl lan fini, pandan ke bò kote pa yo, kèk manm nan KPT yo kontinye ap chèche yon premye minis ak yon prezidan. Epi yon lòt bò nan aktyalite a Mario Andrésol, sekretè ala sekirite piblik, bay rezon ki fè ke l pa p arive louvri plizyè wout prensipal yo jan l te pwomèt lan, Marion Andrésol deklare ke se kriz politik la ak rimè koudeta ki te vin ralanti pwogrè lapolis yo t ap fè. Se sa k fè ke l pa arive debloke wout yo. Nou pa t prevwa ke tibilans politik ki t ap vini apre yo, pa egzanp rimè koudeta, Epi Lapolis Nasyonal Dayiti an li menm mete avi de rechèch pou majistra Pòtoprens lan Youri Chevry ansanm avèk ansyen depite Arnel Bélizaire avèk yon lòt sitwayen ki rele Smith Joseph. Nou pral fè w viv anbyans lari a nan kapital la kèlke zè avan fen manda ofisyèl KPT a. Se Avi Manian ki bay sou rantre prensipal Palè Nasyonal, te gentan genyen 2 gwo tonton blennde. Aktyalite nasyonal la li menm isit Ozetazini, 700 ofisye imigrasyon ice pral kite Minneapolis imedyatman. Epi nan entènasyonal la, Premye Minis Britanik la, Keir Starmer prezante eskiz li bay viktim delekan seksyèl Jeffrey Epstein yo paske li te nonmen Peter Mandelson kòm anbasadè Wayom Ini a nan Washington e se menm anbasadè sa ki akize nan fè krèy ak jèn ti fi nan dosye krèy Jeffrey Epstein nan. Se gran tit aktyalite sa yo ke nou pral devlope ansanm avèk ou talè konsa la e nouvèl nou chaje kou Legba. Se sa k fè yon lòt fwa ankò, n ap envite w rale ti chèz ba w pou w kapab ranmase bon jan nouvèl nan bon jan ti mamit. A Mwen konnen gen nan nou ki deja byen chita, byen chita alèz sou ti chèz ba nou. Rete chita pou nan nou ki poko gen ti chèz ba nou, mezanmi, rale ti chèz ba a, ann ale nou pral ranmase bon jan nouvèl sou Tele Imaj. Depi New York, mwen se Valerio Saint Louis, nou pral enfòme w.

Se aktyèlman 3 nouvo machin blende sou cheniy, sou chèn, ke peyi Kore di Sid fèk delivre bay Polis Nasyonal Dayiti a, pnh, pou konbat gang ki lourdeman ame yo. Se pou kontrekare gang ak gwo zam fann fwa lou ke tank sa yo rive nan peyi Dayiti. Sa yo se de machin de konba blende sou cheniy, char blindé à chenille jan yo rele yo an franse, e se premye fwa depi ane 2004 ke jan de blende sa yo ap sèvi sou teritwa nasyonal la. Polis Nasyonal Dayiti a donk fè akizasyon 3 tank blende sa yo, 2 tank blende ki yo menm konstwi selon standa militè yo. Yo ofri transpò pou twoup pwoteksyon pou yon eskwad ofisye. Tank sa yo ekipe avèk sa ke rele yon trap mouth tourel ki tire a 360 degre. Yo gen gwo mobilite andeyò wout nòmal yo, nan lari ki etwat yo nan vil yo, oswa nan zòn ki pa asfalte yo. Yo woule byen nan tout kalite wout, yo ka monte mòn, Yo gen rezistans kont fizi gwo kalib ak mitrayèt lejè, ak pwoteksyon limite kont eksplozif. Pnh la di ke yo pral itilize tank blende sa yo nan operasyon anti-gang ki gen gwo risk, pou antre nan katye kote ke gang yo itilize barikad pa egzanp, zam lou avèk taktik anbiskad, epi pou evakye polisye blese anba kout zam. Twa machin tank blende sa yo te bay pa gouvènman Kore di Sid an, n ap raple w, kote ke yo fè pati de yon pwogram kowoperasyon bilateral pou ranfòse fòs sekirite ayisyèn yo. N ap raple ankò yon fwa ke daprè sous lapolis yo, eben, pwojè sa a te negosye sou ansyen chèf lapolis la ki se Frantz Elbé. Yo te anonse livrezon twa tank blende sa yo jedi pase a la a, sèlman kèk è de tan avan dat limit 7 fevriye sa a ki pral make Fen manda konsèy prezidansyèl lan gen kèlke zè de sa, nou pral wè fen manda sa a rive bout. Apre akò 2024 an ap presize. Livrezon tank blende sa yo rive pandan ke bato de gè ameriken USS Stockdale ak bato gad kot yo deplwaye yo menm tou nan bè Pòtoprens lan nan kad yon misyon anti narkotik e yon misyon sekirite nan rejyon an. N ap raple ke gang yo toujou kontwole gwo pati nan kapital la epi aktè politik yo toujou ap goumen sou sa ki kapab pase Apre manda kapite a, loske nan kelke zè, eben kapite a, eben lap gen manda li kap fini ofisyelman. Obsèvatè yo wè nouvo zam pwoteksyon sa yo kom yon ranfosman reyèl pou Polis Nasyonal Dayiti a, epi kom yon sinyal pou aktè politik yo ak tout gang yo ke patnè entènasyonal yo espere ke fos sekirite sa yo ap kenbe yon liy si tout fwa Kriz politik la ka vin pi grav nan peyi Dayiti. Kidonk se yon sinyal klè non sèlman pou mesye gang yo, mesye gang bandi yo ki t ap fè eben ki t ap voye toya a fè avètisman di yo pral atake. Jodi a la a eben nou kapab di se yon deplwaman de fòs, se yon demonstrasyon de fòs epi tou yon sinyal pou politisyen sa yo ki yo menm eben i sanblerait ta gen entansyon pa kite pouvwa a nan kèlke zè piske manda yo fini. Konsènan bato de gè sa yo ki sou kot Ayiti yo, Komandman Sid Etazini an, Sartcom, te konfime nan dat 5 fevriye pase a la ke Task Fòs Konjwen Operasyon Southern Spear te fè yon atak sinetik mòtèl sou yon bato nan Pasifik Lès la, sou lòd dirèk Kòmandan Jeneral Francis L. Donovan. Fòs ame yo te frape yon bato ke Pentagòn te di ki tap opere pa òganizasyon teworis ke Lèzetazini deziyen epi ki tap fè trafik nakotik sou wout dwòg sa ki nan lamè Pasifik lès la. Atak mòtèl sa te detwi ti bato a epi 2 moun ki te abò bato a te mouri. Moun ki mouri abò bato sa a kòmandan Sartcom nan dekri yo kòm de narko-teworis. Nan atak sa, pat gen okenn manm fòs ameriken yo ki te blese. Yon atak nap raple ankò yon fwa ki te fèt yè, sou lanmè Pasifik la. Atak sa fè pati de Operasyon Southern Spear. Se menm kanpay rejyonal sa ki gen bato de gè ameriken yo ki deplwaye ann Ayiti e atravè Karayib la pou frape bato dwòg sispèk yo ak bato ki anba sanksyon Lèzetazini. Otorite ameriken yo di ke atak sa yo gen entansyon pou yo deranje rezo dwòg yo k ap finanse gang ak gwoup ame k ap fonksyone ann Ayiti ak lòt kote nan Karayib la. Twa bato de gè ameriken sa yo ki kounye a la tou prè kot Ayiti yo, yo antre nan bè Potoprens lan anba operasyon Southern Spear. N ap raple w, twa bato sa yo, n ap dekri yo pou ou, se USS Stockdale, DDG 106. Rato sa a li menm se yon bato destriktè misil, misil gide, klas Arlette Burke, 160 mèt de longè ki ka tire a 8100 kilomèt de distans. Bato sa a pote 96 selil misil vètikal ki ka tire atè, anlè, An kwaze, li ame de misil anti-bato e anti-soumaren, li ekipe avèk tib lans tòpiy, yon kanon naval de 127 milimèt, yon sistèm anti-misil ki rele Phalanx, li gen yon lazè ki klere a wot entansite, e li ekipe tou avèk zam mitrayèz lou. Li ka fè defans ayeryen, lagè anti-bato ak anti-soumaren, epi bay frap ak presizyon.

Li sèvi tou pou fè rechèch e pote sekou ak migran yo ki sou dlo lanmè yo. Kòmandman Sid Etazini an di ke deplwaman bato sa yo sou lanmè peyi Dayiti yo gen pou objektif pou deranje trafik dwòg ak rezo narko-teworis yo atravè Karayib la ak Pasifik Lès la, epi tou pou montre yon angajman san fay anvè sekirite, stabilite pou yon avni ki pi klere pou peyi Dayiti. Bato sa yo vini nan peyi Dayiti nan kontèks politik sètènman. Bato yo te rive 3 fevriye, jis kèk jou avan dat 7 fevriye sa, lè ke manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an Ayiti sipoze fini anba akò 2024 la. Sa rive tou pandan ke gang yo kontwole yon gwo pati nan Pòtoprens e Lèzetazini te enpoze sanksyon viza sou manm Konsèy ki lye ak gang yo, dapre sa yo fè konnen. Epi se nan moman sa tou ke gen ok pa gen okenn akò ni konsansis ki klè. sou ki gouvènman ki pral kontinye tranzisyon an, kiyès ki pral pran pouvwa a apre kèlke zè jisteman avan fen manda konsèy prezidansyèl tranzisyon. Donk aparaman pral gen yon vid nan tèt pouvwa a, selon sèten obsèvatè. Yon lòt bò nan aktyalite, pandansetan nou wè ke Lèzetazini yo menm yo montre ke yo sipòte Alice Didier Fils-Aimé avèk fòs, avèk fòs gwo ponyèt menm nou kapab di. Kèlke zè avan manda avan fen manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, enben Lèzetazini se prensipal architèk sitiyasyon sa a e yo trè klè sou pozisyon yo konsènan avni peyi a. Tonton Sam opoze a nenpòt pwolonjman manda KPT a. Apre ke yo te fin deplwaye 3 bato de gè nan bè Pòtoprens lan, Ameriken yo atravè anbasad yo te raple Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ke jou yo te konte pandan ke y ap asire ke yo sipòte Premye Minis lan li menm ki se Alix Didier Fils-Aimé. Nan yon pòs ke anbasad ameriken an te fè sou kont X li, li di, n ap site l, Pandan manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon ap fini 7 fevriye sa a, nou sipòte lidèchip Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pou bati yon Ayiti ki fò, pwospè epi ki lib. Fen de sitasyon. Epi nou wè tou sou yon lòt pòs ke kòmandman sid lame ameriken an te fè pou yo rapòte prezans bato de gè sa yo an Ayiti, pòs la te di e nap li l pou ou toujou, nap site l, Sou direksyon sekretè lagè a, bato USS Stockdale, USSC JC Stone ak USSC JC Diligence te rive nan bè Pòtoprens lan kòm yon pati nan operasyon Southern Spear. Prezans yo reflete angajman san fay Lèzetazini anvè sekirite, stabilite e avni ki pi klere pou peyi Dayiti. Marin ameriken ak Gad Kot ameriken yo reyafime patenarya yo ak sipò yo pou asire yon Ayiti ki pi an sekirite e ki pi pwospè, se mesaj sa ke nou jwenn ke kòmandman Sid la te ekri sou kont X yo. Nou wè ke deklarasyon sa ke anbasad ameriken an te fè mèkredi pase a la konsistan avèk sipò ke yo te eksprime pou Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé pandan tout semèn ki sot pase la yo. Chèf gouvènman Alix Didier Fils-Aimé te sib de 2 tantativ pou retire l nan fonksyon l kòm Premye Minis pandan dènye tantativ pou revoke Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé, Lèzetazini te opoze a nenpòt chanjman gouvènman fèt avan fen manda kap ete a. yon manda ki pral rive nan kèlke zè. Omwen 5 konseye prezidansyèl te envestigatè inisyativ sa a e yo te resevwa sanksyon nan men Depatman Deta ameriken. Pozisyon ameriken sa a vini tou nan mitan yon kantite inisyativ k ap grandi pou kontwole tranzisyon apre fen manda KPT a. Pozisyon ameriken sa vini tou nan mitan yon kantite inisyativ k ap grandi pou kontwole tranzisyon an apre fen manda KPT a. Yon kowalisyon pati politik ak òganizasyon sosyal, dirije pa ansyen senatè Jean Renel Senatus, te anonse nan dat lendi 2 fevriye a ke yo menm yo te chwazi prezidan Kou de Kasasyon an, Jean Joseph Lebrun, kòm fiti prezidan tranzisyon an. Pandansetan, yon lòt bò, 3 konseye prezidansyèl yo, Edgar Leblanc Fils, Leslie Voltaire ak Louis Gérard Gilles, te lanse tou yon dyalòg entè-ayisyen nan objektif pou yo resevwa kandidati plizyè patisipan pou yo ta chwazi epi mete sou pye yon kolèj prezidansyèl 3 manb pou gen ladan youn ap soti jisteman nan KPT aktyèl la epi pou arive dirije peyi a aprè dat 7 fevriye 2026 sa. Yon dat mezanmi kote gen anpil bagay ki prevwa ki ta sipoze pase, anpil inisyativ pou chanje gouvènman, pou kenbe pouvwa e inisyativ pou mete sekirite andedan peyi Dayiti e nou wè deja yon gwo deplwaman de fòs nan diferan zòn notaman nan zòn Vila Dakèy e nan zòn Palè Nasyonal la. Li pral ba nou aktyalite a, fwa sa nou pral pale w de Mario Andresol ki se sekretè a la sekirite piblik ki te deklare ke se kriz politik la ak rimè koudeta yo ki te vin ralanti pwogrè lapolis tap fè kote ke pandan ke li tap eseye li menm dayè li te pwomèt pou l te louvri wout prensipal yo e sa pa rive fèt jan ke l te pwomèt li a. Selon Mario Andresol, se tansyon politik nan pi wo nivo gouvènman an ki te make an patikilye pa entansyon 5 manm konsèy tranzisyon prezidansyèl la, KPT, a pou revoke premye minis Alexis Dieu Fils-Aimé, ansanm avèk rimè koudeta ki te pèsistan pou menm 5 manm sa yo te retire konseye Laurent Saincyr li menm kòm kowòdonatè konsèy la, ki te vin gen yon enpak negatif sou efò sa ke lapolis tap fè pou mete sekirite nan plizyè zòn nan peyi a depi fen desanm 2025. Mario Andresol nou sonje te pwomèt pou l te gade nan mete yon ola nan zafè bandi, nan zafè gang ki yo menm tap kontwole plizyè wout, aks wout nasyonal yo. Se evalyasyon sa a ke Sekretè Deta pou Sekirite Piblik la te fè, Mario Andresol te fè deklarasyon sa yo pandan ke l t ap patisipe nan 35 kièm edisyon pwogram gouvènman Madi Nasyon yo, ann tande yon ekstrè nan sa ke Mario Andresol te gen pou l di. Bon efektivman,
nan moman m te di sa, mwen m te min ni. Ou konprann, mwen te min ni, e si m te gen pou m redi l nan menm moman ankò, m ta vin te ka di l, se paske jisteman, e mwen m panse, sof ke nou pa t prevwa ke tibilans politik ki t ap vini apre yo, pa egzanp rimè koudeta ki te vin kounye a, chèf polis la te oblije kanpe sou operasyon, avanse sou operasyon li yo, li te vin priyorize ranfòse de sit estratejik epi anviwònman imedya yon seri de zòn, de pwen kle nan kapital la avèk blende ki te. enplike nan operasyon sa yo. Donk, m kwè ke nou, si n ap konstate l, nou te fè omwen youn a de semèn nou pa santi ke te gen operasyon ankò. Paske jisteman kounye a la, nan moman an, yo te blije kanpe kounye a la pou te ka reponn a lòt obligasyon ke pnh te genyen, sitou nan pwoteksyon sit estratejik yo, nan apwòch, nan tibilans politik ki te kreye a. Tout moun te konnen l, tout moun te wè l. Donk, sa a se sa k te ralanti avanse yo Ki fè n pa rive kote n te vle rive a. E sa k fè m di sa m te di a, m te min li. M pa, m pa, nan moman ke m te di l li a, m te genyen tout done yo ki te montre ke nan kad avanse n t ap fè yo, donk li te pwobab pou n te rive a sa, avèk ouvèti wout Sid la, avèk ouvèti wout Nò la. Donk, bon, malerezman, nou, sa te rive nan kad politik ki te vin fè mobilize resous yo sou lòt kote. Men nou reprann, lapolis Rara Lò reprann sa n ap rele operasyon yo. Men nou wè se pa a plen rejim. Sa vle di w yo kòmanse se ti tèk bowonn y ap fè nan sa w epi yo gade bouke a se yon ti tèk bowonn nan sa w te ka fè. Yo yo sa w te gen pou w te fè tou. Donk mwen m panse avèk kòdinasyon nou genyen la avèk sinèji ki la n ap pwobableman y ap rive fè sa n sa n te di k ap fèt la. Mario André Sow, Sekretè Deta pou Sekirite Piblik lan te anonse tou ke lapolis te rekòmanse operasyon li yo nan zòn metwopoliten Pòtoprens lan e lè yo te poze l kesyon sou le fèt ke pa gen okenn chèf gang ki poko netralize oswa arete pandan operasyon lapolis sa yo, avèk sipò kontraktè militè prive yo ki vle di mèsenè yo, enben Sekretè Deta pou Sekirite Piblik la te konfime ke chèf gang yo se sib priyoritè yo. Li te mete aksan tou sou nesesite pou adapte estrateji atak ofansiv lapolis la sou teren an. Ann tande yon lòt ekstrè de sa ke Mario Andresol te di jisteman. Mwen m panse tande,
Lè w ap batay, ou konnen ou gen objektif. Ou gen yon premye objektif. Si nan pandan batay la, batay la long, se pa yon batay ki kout. Si nan pandan w ap batay la, ou jwenn, kòm si m ta di w, dè difikilte pou w atenn objektif ou a, Ou pa ka kanpe batay la pou otan. Ou pa ka kanpe batay la pou otan. Lè sa konnen ou ka chanje estrateji. E m panse se sa k rive la jodi a la. Lè pa egzanp sa k pase Kwadèboukè a li resan. Ann pran egzanp kote ke nou wè gon pakèt bann ti chèf trè koni ki tonbe. Si pa egzanp nou batay epi kounye a ou di m vizon chèf de gang. M pa janm pran youn pou kob tanbou la e ann di m te pran youn. Strikti a rete an plas, gen youn ladan yo nan ti piti yo pral emèje kòm chèf. Donk, e si pou kounye a n chanje estrateji epi m kraze strik, lapolis kraze estrikti yo, sètadi tout eleman kounye a ki la pou batay yo. Chèf yo ap vin pou kont yo, yon jeneral san lame pa gen, e pa jeneral li ye, sa k ap pase lè sa a? Donk m panse se nan kad sa nou ye la a jodi a, ki fè nou yo strateji a chanje se pa ke nou bliye premye objektif la non objektif la tou ou kenbe wi sa vle di ou si gen opòtinite pou pandan ke m chanje strateji a pou m atenn objektif premye an m ap fè l wi men il se trouve ke nou pa ka rete sèlman fokis sou sa n ap pèdi tan nan sa nou kwè an n pa avanse epi pandan se tan mesye yo menm yo t ap vale teren jodi a kisa w wè ou wè ke Avèk sa lapolis mete an plas kòm dispozitif, e jan y ap batay la tou, nou wè konprann kouman se ke nan ka sa yo, yo twouve wè estrateji a bon. Se pou kraze estrikti yo, tout nèg ki ozalantou yo, epi wete chèf a pou kont li konnen sa k ap pase. Epi dimanch premye fevriye ki sot pase a la, Polis Nasyonal Dayiti a, pnh, te enfòme piblik la ke operasyon li yo ap kontinye nan komin Kwadèboukè. Twa bandi te blese mòtèlman epi 2 zam gwo kalib tankou yon AK 47 avèk yon HK G3 te sezi pandan yon operasyon lapolis ke Lapolis Nasyonal Dayiti a jisteman, pnh, te mennen jodi a nan komin Kwadèboukè, selon sa ke pnh la te deklare nan yon kominike pou laprès ki soti jisteman yè. Lapolis Nasyonal Dayiti te mete aksan sou operasyon k ap mennen nan moman an la a, li fè konnen ke operasyon sa fè pati de efò kontinyèl ke pnh la ap mennen pou netralize gwoup ame yo epi retabli lòd piblik nan zòn yo. Moun ki te enplike yo nan te angaje aktivman nan zak kriminèl ki te mete sekirite piblik la an danje, daprè nòt sa ke Lapolis Nasyonal Dayiti te mete deyò yè. Epi yon lòt bò toujou Lapolis Nasyonal Dayiti ki li menm mete yon avi de rechèch pou ajan egzekitif pwovizwa sa ki se majistra Pòtoprens lan Youri Ralph Chevry ansanm avèk ansyen depite Arnel Belizaire avèk yon lòt sitwayen ki rele Smith Joseph. Daprè Direksyon Santral Lapolis Jidisyè, dcpj, y ap pouswiv moun sa yo pou finansman teworis, atak ak konplo kont sekirite leta e asosyasyon kriminèl. Daprè avi a, Smith Joseph li menm ap fè fas ak akizasyon tou pou blanchiman lajan. Dcpj te note ke rezidans Youri Chevry nan Kanapevè te deja fouye 2 fwa deja nan kad ankèt k ap mennen e k ap kontinye mennen Otorite ap mande piblik la ak popilasyon an pou yo ta bay nenpòt enfòmasyon ke yo ta konnen ki ta ka ede lokalize epi arete moun sa yo ke yo ke y ap chèche e ke yo jisteman yo mete avi dèyè yo. Ankò yn fwa, enben majistra Pòtoprens lan, Youri Ralph Chevry, se petèt, si m pa twonpe m, dezyèm fwa ou twazyèm fwa yo mete avi de rechèch dèyè majistra a, y ap chèche l pou yo arete l. Sou nòt sa nou pral obsève premyè poz nou nan bilten nouvèl nou. Nap prive yon ti moman la mezanmi pou nou fè yon ti soufle. Lè nou retounen, aktyalite a chaje jodi a la. Ankò yn fwa, la e aktyalite nou chaje kou legba. Nou pral prezante w, nou pral fè w, nou pral pale w de anbyans sa nan lakou Pòtoprens avan dat 7 fevriye sa. Bon nou di dat lan rive prèske deja kèlke zè avan 7 fevriye sa ki se dat. ofisyèl kote ke pap genyen nou ka di dè ofisyèl kap dirije peyi a oubyen si ap gen youn se ta ka premye minis lan li menm Alix Didier Fils-Aimé nou pral retounen avèk kolaboratè nou sou plas ki pral ba nou detay kijan anbyans lan ye nan moman an la an Ayiti. Nou retounen aprè poz lan nan Bilten Nouvèl nou, nap raple w ke w branche sou platfòm Tele-Imaj la avèk lòt platfòm ki yo menm otorize retransmèt Bilten Nouvèl sa a. Aktyalite an cho nan peyi Dayiti, aktyalite a kèlke zè de fen manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, kijan lari Pòtoprens ye, ki jan sa ye nan santrevil lan nan bò palè nasyonal nan zòn vila dakèy, nou pral gade anbyans ansanm avèk ou avèk kolaboratè nou korespondan nou sou plas nan lakou pòtoprens jounalis Claude Naider.